Non pa m se Louidor Jean Onel, direktè Ralph Moreau la ansanm avèk nou pou laprezantasyon an stidyo byen evidaman, Jean Vidas e Tito e ki yo menm a distans pral patisipe avèk nou, Walder k ap fè manèv teknik yo, Richard François Moreau li la e fò m di oditè yo depi wikenn ki pase a m gen yon ti grip m santi. E aswè a la vwa li vrèman pa fin kòdyòm nèt men e yo abitye ak vokal la e mwen espere ke yap tolere nou. Nou salye moun ki nan zòn Latòti e moun ki nan zòn Jan Rabèl e nou salye tout moun ki nan vil Pòdepè e lè zòn zavwazinant pou atansyon yo a emisyon Panyòt Lasouray Nou remèsye tout moun din fason jeneral ki ba nou de konsèy, nou pran konsèy yo, nou pral chita sou yo pou nou analize yo pou nou wè ebyen ki sa k ka fèt dan lansanm. Direktè Ralph, se toujou yon plezi pou nou prezante emisyon Planèt Lasourèt. Bonswa.
Bonswa mèt Louidor e bonswa Waldeck ki pa janm fatige, bonswa Richard François Moreau ki fè aranjman teknik yo, bonswa Tito Vassor ki sou lin nan e aswè a nou poko gen Jean Vidas paske nou konnen gen de anpechman konsa e bonswa moun ki komanse rejwenn nou sou live Facebook la e bonswa moun kap tande nou sou Zeno radio a. Donk, jodi a se jedi, jan w te di l la Mèt Louidor, se dènye emisyon pou semèn nan, 8 avril 2021. N ap ale dirèkteman nan ribrik abityèl emisyon an. Nou konnen k toujou kòmanse pa vèsè di jou la, men byen avan n sèlman. N manke fè erè sa, n sèlman bezwen konnen èske Tito la, paske li pa, nou pa rele l sou menm lin, nou konn rele l ansanm ak Anvidas la. Donk Tito, fè yon ti, yon kout salitasyon, e Waldèk mete lin Tito a deyò. Tito, bonswa!
M konn ap koute planet FM epi bon ekout. Voilà ou enpe ba tito ba mèt Waldeck ok donk nou panse lè tito ap reprann nap gen otè nòmal pou volim nòmal ki pou pèmèt ke li sòti byen nan emisyon an vèsè pou aswè a se Women 9 vèsè 20 Women 9 vèsè 20. Mèt wa òm, ki ki è tu pou antre an an kontestasyon avèk Dye? Lobjè dira-t-il a selui ki l'a fasone, Poukwa m'as-tu fè ensi? E n'ap reli l an franse a ankò, paske te gen yon ti kout ezitasyon. Women 9, vèsè 20. Mè twa òm, Kiyè tu pou antre an kontestasyon avèk Dye? L'objet dira-t-il à celui qui l'a façonné, Pourquoi m'as-tu fait ainsi? N ap gade Tradiksyon kreyòl la. Monchè, pito ou mande, Ki sa m ye? Pou map diskite ak bondye konsa. Pran yon krich eske krich la ka pale avek moun ki fè ki fèl la poul mandel poukisa se konsa ou fèm. Ay! Tradiksyon yo ki pa se plis yon entèpretasyon pou mwen. M te preske di sa.
Se plis yon entèpretasyon men ki pèmèt ke moun yo konprann ki lide ki genyen atravè vèsè franse a kanmenm. Mèt Louidor. Donk wala.

O fur et à mesure, d'ici semaine prochaine, nap wè ke n vini avèk de nouvote oubyen de chanjman, de modifikasyon nan emisyon an. E se sa nap mande pou tout zanmi nou yo kap swiv emisyon an live sou Facebook, sou Zeno Radio, sou 100.7 an FM Stereo, pou yo ede nou. Si ou byen a Mèt Louidò, ou ka pataje refleksyon yo a Mèt Louidò. Si se mwen ou ka jwenn pi fasil. Ou fèl avèm si se tito ou ka jwenn ou byen jan vidas ou ka fè avèl nou menm nap gade kòmann ka detanzantan ajanse bagay yo paske m t vle ke emisyon sa plis gon pòte edikativ mèt Ludò dayè se ta sòti de lin nou si n pa ta kenbe lin edikativ la pou n pèmèt ke moun aprann e pèmèt ke n rafrechi memwa moun sou sèten pwen e nou gen Jean Pierre Dauzin ki New Jersey tou k ap swiv nou epi Frantz Imbert ki New York petèt sètènman e k ap swiv nou. Vwala.

Men, ankò nan kad edikasyon ke n ap di a, anbilansye yo se pa fòseman moun nou wè k ap kondui machin anbilans nan an Ayiti. Anbilansye yo se tout moun ki nan. Yon sfè daktivite. Yon sfè daktivite a paske anbilansye a menm nan peyi, m te ka di, gen nan dòt peyi pou m pa di peyi avanse ke. Menm moun wè k sou volan an son son teknisyen li ye tou lon domèn done lan sante a ki diferan de isi se chofè a se kondi sèlman l kondi l pa ka bay moun nan pwete premye swen an donk jodi a se jou pou n panse a moun sa yo ki toujou la pou pote sekou. an moun menm si an Ayiti sèvis la pa lese a dezire men kan menm si gon ka la yon ka de maladi ijan donk se petèt defwa yon anbilans ki ka pèmèt ke yo rive pi vit a yon moun ki pou sove lavi lavi moun yo. Jodi a se jounen entènasyonal dè Roms Roms yo se yon

Ti Dieu si m di, m ka di l konsa, se an Ayiti m ye, si m di Ti Dieu yo pap manje, yo pap manje m pou sa non. Paske m pa kwè gen nèg ki priye Bouda an Ayiti. Se sitou nan peyi Nepal, Endyen yo, nèg sa yo. Wi, wi, wi,
wi. Pa twò gen, men fòk nou di, pa egzanp, Gonayiv gen yon zòn m te pase, a m pa fin sonje non zòn sa non, se yon zòn Pravil, m pa sonje Pravil konbyen. Mwen gen yon moske, yo rele yo moske Direktè Ralph, ki se tanp oubyen legliz nèg mizilman yo. Wi, wi, ki diferan de Bouda. Wi, Bouda se prèske yon bagay stati. Se Allah, si m pa twonpe m. Wi, Allah, Allah e Dye, wi. Bouda se plis mesye Nepal yo, nèg ki pi pre End yo, nèg sa yo. Egzat. Ok.

Kofi Annan ki te setyèm sekretè jeneral dè Nasyon Zini, e son potorik gason, paske misye tou te pran pri Nobèl de la pè, donk sa vle di se pa se pa nenpòt ki Kofi Annan, an plis se te yon nwa, yon afriken, yon sid afriken? si m pa twonpe m, vwala. E an 1973, mò de Pikaso.

Pou n montre tout moun ki nan emisyon an avè nou kòman atravè emisyon an, nou menm k ap prezante emisyon an tou n ap aprann. Wi, anpil.
E poukisa? Ou mande m si se yon Italyen paske non an ou konnen l. E mwen menm tou, m etone nan efemeri de la jodi a lè m wè msye mouri an 1973. Komsi pou mwen Picasso m telman ap tande Picasso telman misye se youn nan nèg ki fè petèt 2 pi gwo èv atistik an fèt de pent tablo e dan le mond pou mwen menm se ton nèg dan ansyen tan yo si lè lan fim yo tande ap pale w de èv de Picasso bagay pou mwen menm se ton nèg ki te pi ansyen ke sa. Donk epi lè m tonbe sou efemerid la, misye mouri an 1973, donk se pa twò lwen ke sa. Ou konn yon tablo de Picasso? Tito m ap ba w djòb sa a wi la e nan yon lòt emisyon pou n ta bay pri machann yon tablo ke misye fè. Se de tablo ki ka vann dè milye, dè milye de dola. Donk paske pou non an wi se Picasso Se Picasso Epi an 2005 se te yon gwo evenman 8 avril 2005 On milyon de moun avèk anpil dirijan politik ki te soti nan tout mond lan t al asiste a fineray grandyoz e selebre pou Pap Jean Paul ii E an 2005, 8 avril 2005. On milyon de moun, wi, mèt Widon. Mh, on milyon. On milyon de moun, men, gen kote. Plas Sen Pyè a, se pa on ti plas tou. Lè w ap gade foto, foto. E, wi, an Itali. Wi, o, e pa ti plas. Son bagay ekstraòdinè, wi. Wi. E, pa twò lontan, m pa sonje sou ki sa ke m te ye, e ke mwen, alò, sou Vatikan direktè a, epi m al gade Plas Sen Pyè a. M di waw epi yo bay plas nou an petion vil pote nan plas sen pyè m di sa se la nwi e le jou m di kom
petion vil gen plas sen pyè gen ti sen pyè tou wi gen wi gen men m di lò imite gran E sa pa vle di lespri w pa gran Direktè. Vwala, men lide, lide, lide, eskize m ankò, eskize m ankò oditè oditris yo ke nou yon ti jan dèfwa tchake emisyon an, men lide sa k te enteresan se jan vil yo te konstwi. A wi.
E sa vle di w ap wè plas Sen Pyè e, e, e a Wòm, e se te, se devan basili, bazilik, bazilik, e, Sen Pyè, se sa? Bazilik Sen Pyè.
W ap wè ke.
Plas Senpyè Petyonvil se devan katedral
Senpyè Petyonvil e w ap wè se te sa n ap tounen sou li se yon lòt sijè men w ap wè tout katedral yo m pa konnen se ton a lepòk se sa ki te fè mòd lan konstrisyon vil yo se te petèt te se te bote a w ap wè tout katedral yo e jeneralman E se devan plas, yo gon plas e devan yo. Wi, e tout kate devan. Jeneralman.
Ou byen, ou byen yo fin on ri. Yo, se lò, se yo k dènye pwent nan on ri. Wi, wi. Donk nan retounen sou sa on lòt fwa. Wi, wi. E m te vle di a leksepsyon. E Jean Rabel nan Nòdwès la direktè Ralph se se tankou w sot di Rouy a pa egzanp ou wè kote katedral Jean Rabel la plase a se nan tèt gran Rouy a. Wi, wi, l pa li pa li pa li pa gon plas devan l men l fin on ri. Egzat, li fin on ri. Egzat.
Men fò n byen di Omò l se diferan. Omò l li gon ti plas devan l men l pa fini on. Wi e lè m ap gade imaj mò l la byenke m poko e rantre la gen yon demach kap fèt nan mwa me pou jwen an ma prale anba pou al konn paradi a map fè yon vizit ok jodi a se anivès yon gwo potorik gason e pò de pezyen e ki evre nan fason pal nan nan domèn pal yo de fason pozitif pou vil Pòdepè, pou depatman Nòdwès e pou Ayiti tou, paske depi w ap evre pozitivman pou yon ti kwen nan peyi a, se peyi a ki w ap ede. Donk jodi a, non sèlman n ap voye jwaye anivèsè a tout moun k ap fete yon 8 avril,

On gwo enjenyè de son nan vil Pòdepè.
M kwè l te fè on tan nan Planèt. Ki monte Planèt menm. Fò m di paske. Monte radyo. Wi, paske nan sans fò m di ki monte Planèt. Depi nan mete tout materyèl nan Planèt, Clavroche Amicy te la. Ok. E pi.
M toujou gon anekdòt fò fò fò m toujou di l e konpresè odyo ke moun y ap gade e la nan stidyo Planet FM konpresè odyo sa a se klafaj a misik m te ka di m pa konn si se mikse pou m di oubyen se kalibre men jan w wè bouton yo e sou konpresè a la Mèt Ludo yo pa janm manyen depi diznevan depi klafaj a misik te fin te fin kalibre l epi radyo a toujou rete a yon bon son. Nou konprann?
Donk sa vle di misye te se te yon valè nan domèn sa. Paske depi lè mwen entegre radyo a Direktè Ralph, il y a de cela sept ans, e ke m wè anyen pa janm manyen la. Non, sa pa gen dwa manyen. Konpresè a pa gen dwa manyen, men sa k pi anekdòt la ankò, se sèl materyèl nan radyo a. Ki pa janm chanje tou. Ki pa janm chanje, ki pa janm bay pwoblèm tou. Li bay ti pwoblèm minim, fè ranje l, l ap pouse son. Clavaroche mèsi, m panse se nan okazyon sa a. Ki mak li? N a gade sa aprè. N a gade sa. Pase banm ba w, Babankou pa p janm di w ki dènye bagay ki fè l Babankou.
Se trè byen, trè byen. Douz nou salye w. Yo di, a, sa fè pa et gen son konsa. A, mwen jè, gen yon maji.
Se sa.
E Clava Roche, mizisyen All Stars Mizik Majik. E pi, dènye aktivite ke Clava Roche trè aktif. E ladan sè dènye tan se poumon menm e sove nòdwès. Wi ki li menm m ta ka di ki toujou k ap fè pwomosyon pou sove nòdwès alò k ap fè pwomosyon pou lakay tou. Se youn nan moun ki inisye inisye mouvman sove nòdwès la donk m panse Lè n jwenn opòtinite sa yo, fò n pran yon ti tan, menm si sa kreye yon ti dezòd atravè emisyon an, men pou n, pou n, pou n fè rekonèt valè yo. Wi, paske jeneralman, Direktè Ralphs, yo tou, nan kilti pa nou, kilti ayisyèn nan, se lè moun nan mouri e ke yo toujou ap di w, men kiyès ke l te ye. Men, lè ou pèmèt aske. yon moun li benefisye yon minimòm ou oubyen m ta ka di ou ba li yon ankadreman pa nan fason pa ou, ou di men kisa moun nan ap fè nan sosyete a, men ki itilite sa l ap fè a, e kèlke pa ou pwouve rekonesans ou anvè l. Donk nou menm nou pa oblije tann moun nan mouri pou n pwouve gratitid nou vizavi de li menm, men se nan vivan li.

Pli klè nan lèks tan. E se pandan map fè yon ti rechèch mal soti sou panse a. Misye m gen m tal gade tèks la an pwofondè pou m wè kisa l vle di egzateman. Men rapidman e si nap fè yon tradiksyon ki plizoumwen akseptab e misye di zye nou. Li toujou lave avèk dlo ki soti ladan l. E nou kapab wè vi a, e sa ap pèmèt nou wè vi a avèk yon vizyon ki pli klè e ki li menm nouvo. E si m ap lage l nan reyalite ayisyèn nan Direktè Ralph, e. se pou w toujou bat se ou menm ki pou artisan desten ou kisa m rele artisan desten e objektif ak vizyon ke ou genyen yo se ou pou travay yo davantaj pou kapab reyalize yo oubyen vizavi de difikilte ou ta kapab rankontre se pou travay jiskaske ou rive vers le sommet ki se objektif ak rèv yon moun dwe gen.

entènasyonal ou jounen mondyal de la sante a e yo dekore kelke moun ke leta ayisyen gouvènman ayisyen estime ki te travay trè di nan peryòd de ke covid 19 la tap fè aktyalite an ayiti donk yo te dekore yo yè avèk tit onè e merit.
Bon, sa vle di ke jan w sot di a, yo dekore yo depi nan vivan yo pou risk ke yo pran, pou travay ke yo fè. Men, gen moun ki poze kesyon kanmenm, èske sa vle di kovid la fini an Ayiti? Paske si yo ap bay moun dekorasyon.
Alò, nou menm direktè Ralph, lè n pale de gratitid, se Lafontèn, Jean de Lafontaine, misye di, Et la reconnaissance est la mémoire du cœur Donk, kèlke pa lè w pwouve rekonesans ou vizavi de yon moun, ou pa di moun nan pou l kanpe la non men se yon mak dankourajman. Pa egzanp, moun sa yo ki yo menm te evre yo e nan moman popilasyon an li menm li te an difikilte e ke responsab yo estime ebyen yon plak donè Ebyen lap non sèlman sèvi de yon motivasyon anplis pou yo kontinye travay nan enterè mas la, e pa la swit pou moun sa yo tout sa yap fè pou yo fè li avèk kè e dinite. E sim ta kapab bay yon yon entèpretasyon fas a e ak sa ki li menm E poze a se yon mak dankourajman. Sètènman.
Lafrans depase 10 milyon de vaksine avèk yon dòz, sa vle di avèk moun 10 milyon de moun ki pran omwen yon dòz vaksen an Frans deja. Donk se sa yo nou te gen pou n pataje avè n nan Kovid 19 ki se yon ribrik, se pa yon emisyon spesyal sou zafè lasante. Donk ki se yon ribrik anndan emisyon an. Donk, se tout sa n te gen pou n te pataje ansanm avè nou. Nou konnen nou kite ti tou ann atant nan emisyon an, men an nou salye Rosemanie Isidor, Michelle Melou Pierre, se ankò New Jersey, donk New Jersey gen l ap pote la mayòl aswè a,
sou lòt zòn yo. Donk, ok. Bon, nan vil Pòdepè.

E du kote de Twa Rivyè, nou vle pale egzakteman nan ki kole avèk lakou lè Milrè. Donk li fè nou jwenn foto a egzakteman kote pan mi an detache de sòl la.
Donk sa vle di si gon premye ki detache, yon dezyèm vag dlo ka gen yon dezyèm, eksetera, epi jiskaske l arive atenn non sèlman manje tè yo, men l arive atenn pye pon an tou. Donk, m panse ke foto sa a se yon foto a pibliye, Mèt Luma, sou, se ou ki gen primè foto a dayè, m panse se yon foto a pibliye sou lè rezo sosyo. Pou fè plis moun sansibilize a sa e pou yo wè ke danje a, paske anpil fwa an Ayiti mèt Ludò, e moun nan wè ti bagay sa pase konsa la, li poko grav. Pa egzanp, m ap gade pon Dinite sa, pon ke Majistra Morange Petit te fè pou ale lan Rue Twa Gras. M pa konn si w swiv sa, e pon sa pi resan ke pon nou rele pon Sen Lwi a.
Pon sa, ou gentan wè fè yo. Wi.
Fè yo sou sou tab pon an. Sa vle di sou desu pon an. Egzat. Egzat.
Donk, ou konn sa sa vle di? Sa vle di ke pon an li, li, li, li ta mande pou yo fè yon antretyen ladan l. Wi, li, li mande l. Ou konprann? Li mande l, Direktè Ralph. E semèn dènyè a, bon, sa te pase m a loubli, byen evidamman. E byen antandi pa t gen emisyon. E lè m fè yon yon koudèy m ta ka di e pwofon e sou pon an, menm lòske m pa e ale anba pou m fè de konsta, e antretyen an antretyen an l ap l ap byenveni dan la mezi ou e lè sitou lè yon machin e Direktè Ralph ap pase ou tande e fè yo yo fè ti bui. Donk ki vin fè ke responsab TPTC yo sitou, donk sa travay sa ann ba yo l, ann tou ba yo l aswè a, pon an li merite antretyen, w ap wè tab la Direktè Ralph konsa ke m fè li diferan de pon Chalmay Peral ok, li diferan de pon Chalmay Peral paske pon Chalmay Peral la li pa kenbe dlo, li pa kenbe dlo ladan ditou. Pon sa a te toujou gon ti dlo ki li menm e imajine w lè lapli bouche yo, sezon plivyez yo, lè n pran, nou ta ka di nou pran depi zòn me jiska out, septanb yo, anpil lapli ap tonbe e lè swa yo sitou dlo a chita, ebyen se yonn nan eleman ki alabaz e oudimwens. Yo pat panse pou te genlè nan kòman sa rele nan lè yap pran mezi a yo pat anvizaje pou dlo a pat chita sou li pase wap gade pon chalmay peral pa gen sa menm lòske pon chalmay peral li resan pa rapò a pon majistra moranj peti te fè wi pon dinite Ann ale rapid mèt Lidò pou n gade ki sa k gen sou vil la ankò paske n konnen nou di nou gen yon panelis ki ann atant e ki pa ann Ayiti sa n ap pale la yo dèfwa li pa viv yo donk ki travay Anplis, nou konnen lapli a fon ti pase, nou ka di definitivman jodi a. Wi, e se maten an. Se petèt se sa k te bloke kèlke travay nan vil la. Egzat, maten an, menm fò m di w Direktè Ralph, e sa gen 2 semèn depi yo te, yo dema, redemare travay de zòn Doktè Agabus e jiska Pon Sen Lwi e gen yon. Se rue Benito Sylvain. Rue Benito Sylvain fò m di w gen yon twou dlo e si yon machin ap pase avèk chofè a pa ta pran prekosyon li pase avèk vitès ebyen dlo sa l ap anvayi lakou kolèj. Lesly Docteur e si tout fwa on moto siklèt ta e moto a pa ta an sante li etèn la avè w direktè Ralph dlo sa lè w kanpe lap ba ou nan je n ok e pi pi wo a e devan e Terry's san konplèks jiska pon sen lwi gen yon travay ki demare la alò ki redemare nou ta ka di e. e e e e e pa edem non Richard e kanivo yo byen evidamman kanivo yo yo yo preske fini e m wè se mizanplas y ap fè y ap lage ranblè epi pou doze ki pou pèmèt aske pa twò lontan yo ta kapab mete beton men fòk nou di l nan nan nivo tè riz san konplèks jiska pon senlwi espas e devan doktè agabi sa el poko. Gen yon konsta ke m fè mèt Lidò sou travay. Ou wè yo kilè yo. Non li poko li poko. Aprè midi a. Y ap ranbleye li. M te pase nan zòn nan nan midi. Ou wè ou wè yo vin a ranblè. E de. Ok ok enbyen. Ok travay la ap avanse. Men gen yon konsta ke m fè nan travay dènye travay k ap fèt la yo. E se si ke yo fè yon patenarya avèk. de travo piblik avèk de fim prive men dan le tan yo te konn idantifye fim yo ki fè w lè w pase ou menm ki nan laprès ou ka konnen men tèl fim k ap fè tèl travay men m wè m pa konn pou ki sa nèg yo pa idantifye fim yo oubyen èske se ti travay yo k twò piti paske se de ti bout travay yo ye. Pa gen de gwo kontra lan yo. Men ann di, se de ti bout travay direktè sèt, men sa ki dwe entèpele nou menm kòm sitwayen, se akote de fezabilite e travay yo, e se dirabilite yo tou. E nan sans sa a, m pa t gen chans, lapli a fè m pa t gen chans vire sou Ri Mòpa pou m te konstate a ki nivo avansman e travay sa e fòk nou di son travay ki gen plis ke 1 an e direktè ralph ki demare e ki tap fèt ki li menm kanpe e ilè ui ke travay la li redemare men konya la li rete pou nou menm Nou konstate a ki nivo, nan ki degre ke yo ye avèk an tèm davansman de travay Rue Maupas a. Men an atandan, nou menm kòm sitwayen, dirabilite travay yo, solidite yo, tou sa, Direktè Ralph, yo ta dwe entèpele konsyans sitwayèn nou. Sètènman, sètènman. Vwala. M panse nou pataje kèlke ti enfòmasyon ki te konsène vil Pòdepè. E n ap tou di moun yo se yo pou alète nou nan nan zòn pa yo. Se se yo pou alète nou e gon difikilte, Waldeck? Pòdepè pa t ka fè yon aksyon nan zòn nan. Moun ki te mèt la Aah mèbè pran yon ti poz pran yon ti poz Waldeck pran yon ti poz vin pran yon ti poz pou nou nap nap nap eskize nou oprè de oditè oditris yo pou n pou n pou n al gade yon pwoblèm teknik ki gen la Tito nap mande fòk ti rete branche moun yo moun yo mèt. Moun yo mèt fè yon ti yon ti yon ti poz Waldeck yon ti poz yon minit pou nou jis al gade yon ti pepen teknik la a epi n ap retounen nan rapidman.

Nou vle prezante ekskiz nou e bò kote oditwa Planet la sou ray. Nou gen anrejistre yon pàn teknik ki li menm nesesite nou fon ti entèwonp emisyon an pou kèlke minit ankò paske odit, alò moun ki yo menm lakay yo ki gen reseptè. Il semblerait que yo pa resevwa nou se nan nivo life la yo plis tande nou donk nou ta renmen sèvi sousi pa nou se bay sèvis avèk tout moun tout moun indistinctement nan sans sa nou ap pran quelques minutes ankò. E jisteman e pou n kapab sèvi laj oditwa nou an. Mèsi tout moun. M rete kwè ke e n ap konprann. N ap retounen e toutalè.